Map salye tout ekip Home Baccarat a e dabò map di mèsi a tout ekip Baccarat a ki fèm konfyans ki plase konfyans yo nan mwen pou metem kòm anbasadè yo poum reprezante yo poum se imach yo e mwen menm avèk Baccarat m fè anpil eksperyans e yon eksperyans yo sipòtem anpil day one ke nou antre an kontak ansanm avèk yo nou pat pran tan poun te etabli yon lyen ebyen sa jiskaprezan li rete soude e m vrèman satisfè de travay ke nou genyen ansanm nan. Pou mwen, m pa ka rafen yon pakèt travay, pakèt diferans pandan mwen siyen kòm anbasadè. E m te toujou ta renmen pou gen de konpayi ki la nan peyi a fizikman pou ofri plis jèn travay. Men m son nèg ki kwè nan travay, son nèg nou tout la konnen travay se bagay ki difisil nan peyi Dayiti. Gen nèg pou fonksyone la se swa. On moto pou on nèg ba ou pou fonksyone, se se on lòt bagay, men la kounye an lè bagay a mete on izin, on izin e pa on sèl moun ki ka fè fonksyone. So gen tout kategori moun, tout nivo, tout nivo konesans ladan l k ap fonksyone pou fè travay la fèt e bay rezilta. So sou sa, m deja chak jou m ap di mèsi avèk. e prezans Bakara pou vin enstale izin sa a nan Kwadèboukè. La kounye an, m ankò pi satisfè paske m wè ke travay la pa rete Kwadèboukè sèlman, pi prè moun Pòtoprens yo. E la nou kòmanse ap ouvè gwo gwo gwo gwo depo nan chak depatman yo. So, Okap se premye kote ki benefisye de depo a. Donk li te vrèman difisil pou yon kamyon soti Kwadèboukè pou monte pou yon moun desann anba pou pote pwodui a la. Men la kounye a ak depo sa a, yon moun ki Wanament, Lenbe, Kèlkeswa kote w ye, ou ka rive la dirèkteman epi w pran machandiz ou epi w al vann. Se sou sa travay la ap kontinye e sa k pi enpòtan an se sosyal la. Donk nou konnen chak tan pwodui Baka a li vann, li al sipòte timoun ki nan lari yo, lopital ki nan zòn nan. Donk se plis angajman lakay nou e plis koneksyon ant nou menm avèk popilasyon an. Baka a entèvni nan kilti, kòman ou menm, èske vrèman Bakara a rive dirèkteman avèk aktè kiltirèl yo oubyen pwodiktè yo? Bon, m panse mwen menm sèlman m temwen de sa Bakara fè nan pou mizisyen ayisyen, swa se bann a pye, swa pou kèlkeswa moun nan kèlkeswa domèn, swa pou sinema, swa pou kèlkeswa domèn nan m konnen, ke m gen konesans de yo, m toujou wè touch Bakara pote sipò pa yo a yo menm. Sou sa. M ka di Bakara se youn nan konpayi ki ede anpil, ki sipòte anpil, gen yon pakèt lòt konpayi k ap fè l, men nan nivo Bakara fè l la, li ekstraòdinè e chak atis, chak moun ki fè pati de kilti yo lan ki antre an kontak e ki jwenn sipò yo, vrèman satisfè de travay yo ansanm avèk yo a. Tout kès fon Bakara, nou menm machann yo ki la a, tout machann ki la a, chak kès fon Bakara ke n achte, mwen garanti n, gen yon kòb k ap retounen sou nou. Lè m di l l ap retounen sou nou, li gendwa e pa sou nou dirèk ke l rive. Men, l ap rive, li ka rive sou yon ti kouzen nou, li ka rive sou yon ti ee nyès nou, li ka rive sou nenpòt moun. Paske nou retire yon pousantaj apati de dojoudwi. Sikisal sa k vin ouvè a la, pdg a sou lòd pdg a, li pase lòd pou tout vandè. Jòj konn sa, kòdonatè a konn sa, chak pyès batay k pral vann, gen yon pousantaj k ap sòti. pou rann sosyete a sèvis. Nou tou demare nan Lenò avèk yon sant de sante ki akote nou an la, lè n fin fè ouvèti nan la n ap gen chans ale remèt yon chèk ke nou te gentan prevwa pou n remèt avèk lopital kominotè ki akote nou an la pou n avanse. M panse ke chèk la ap 100 mil goud, son montan de 100 mil goud. E m panse ke se jès la k kòmanse nan tout depateman yo. Nan lide pou n ede oubyen se pou yon pwojè dirèkteman? Bon, se li pa li se se nan lide pou l ede paske fòk lòt lè si w gen yon konpayi nan peyi nan yon peyi k ap fonksyone ou oblije asosye w avèk tout sosyete a sa vle di fòk fòk ou ede moun sa vle di gen moun pa bliye ke nou konn nou konn reyalite ke fòk fè sosyal pa pa bliye ke nou nan yon peyi le pli souvan nou tande gen moun k ap mouri pou pwoblèm gan nan lopital nou tande gen òfelina ki pa ka jwenn manje pou yo bay timoun nou tande gen tout bagay nou menm nou rantre tèt nou nan sa soso Nap fè sosyal, nap envesti nan kilti tou ok sa vle di menm nan anbasadè nou la. Nan ki sans? Kòman? Nan ki sans? Lè n envesti nan kilti pa egzanp gen nou tout la a konn fèt chanpèt ki gen festival maten midi swa, nou tout la a konnen dè atis ki trè koni menn gen youn avè nou la ki pral gen chans pou l pale talè. Nou gen nou gen kanaval ki ap ki ki fèt nan peyi nou. Nou gen ti chanpyona e ki fèt men toujou gen mizik. Sa vle di so nou akonpanye sosyal lan avèk kilti pou n ede peyi a avanse nan nivo ke n kapab. Se youn nan rezon.
Lòske n pale de yon sikisal nou reyisi a, s on sikisal ke n ap pwodui oubyen n ap distribye sèlman? Se yon sikisal de de de distribisyon ke l ye. Paske izin nan deja Pòtoprens l ap pwodui, l ap voye pou desèvi tout. depatman Nò a. Genyen gen de moun ki gen fè yon diferans de gou bakara te gen avan e nan moman sa la. Eske nou ka bay, paske nou pale de pwodiksyon de jan nou fè l yo, e sa k pase?
Nòmalman, ou konnen ke lè se ou menm k ap pwodui, k ap fè yon bagay, se pou ou l ye, ou pran le swen, ou pran le tan pou fè l. Ok? Men, lè se yon lòt moun ou te bay pwodui l, ou pa la fizikman pou w ap kontwole, se youn nan rezon ki fè m ka di w ke pou le moman, Ron Baccarat se yon lòt bagay. Se yon lòt bagay paske nou viv pwodiksyon nou. Nou pa p kòmsi pase ale an nan yon konpani ki vin te bay pwodui l pou nou pou n al viv li. Nou tou viv li. Nou gen laboratwa nou, se sou sit nou nan medya, nou wè gen yon videyo k ap sikile sou rezo sosyo yo kote ke nou montre kòman pwodiksyon ap fèt. Nou gen laboratwa k ap trete, nou gen tout bagay. Èske w konprann sa m vle di? M panse ke la a, kounya la a, nou ka di nou pi wo nivo. Eske pral gon diferans de pri avè eka rive esike sa sa nan nò sou pwodwi bakaran yo? Non, m pa kwè ke pral gen diferans de pri, ap toujou gen menm pri ki sòti depi nan izin nan. Petèt lèl rive nan men lòt machann yo kap nan mache a oubyen kap nan yon boutik oubyen kap nan yon lòt bagay ka pri an ap toujou ogmante paske men sikisal sa lè yon moun vini se kòmsi ou te antre nan izin nan. Se kòmsi depi n achte yon kantite nan izin nan ok. L ap favorize pri yo tou. Ou konprann? L ap favorize kliyan an pou la vann, tu wa, pou le transpò e pou la vann. Sa va favorize tou lè kliyan. Wanament, Byenvle, Plezan, tout kote nèt. Li fò libète.

Kalabari. Doktè Doktè Masyal Doktè Senmatè Ofrann la remèt la Bon Nap di tout moun ki la bonswa Son plezi pou ke mwen nou la jodi a Sa ke nap di Kontribisyon kominotè a tout antrepriz ke nou gen nan peyi yo enpòtan Pase ke il y va de sa ke nap remèt a kominote yo Donk nan non lopital Fonse Michèl Nou di, bon m pap ka di baka byenveni, tann de la deja, men yon fason m di nou byen kontan ke nou la. M swete ke kontribisyon sa se jis yon debi e ke kolaborasyon ap kontini. Donk, kòm nou menm se nan sante nou ye vre, donk toujou swete ke nou ede nou paske gen de mank, nou konnen sitiyasyon peyi a e sistèm nou an. Men de tout fason, antan yon jès, nou apresye sa e ke nou remèsye nou kontribisyon nou e ke m di nou.

Epi nou gen Mesye Yvon ki se Kòdonatè Jeneral de Vant. Nou gen Guy, Mesye Guy Alain ki se Manajè de Vant. Nou gen Mesye Mathias Barbony ki se Vis Prezidan Konpayi an. Nou gen. Marc ki se kontab Baka a dan le nò se li menm ki ap fè kontablite pou depatman Baka a. Epi nou gen mesye Mayko ke petèt si gen plizyè vandè ki la a ki pral wè Mayko souvan, ok Mayko Prime. Se misye ki anchaje de pwomosyon Baccara fizik a eseye k ap mache ap fè pou fè spòt pase nan lari tout kote. Epi kiyès ankò n genyen? Nou gen panse tout medya k la a, tout vandè yo nou mwen. Anbasadè Bakara ki la. Gen mèt konpayi a ki la. Mèt konpayi a ok. Ou di ou bon m pa bezwen di non. Mwen konnen nou. E n ap avanse wè. Pou n ale m panse ke avan nou fè yon ti pale pou n eksplike konbyen tan Bakara genyen e poukisa bon Bakara deside desantralize nan tout peyi an. N ap. Fè plas avèk pdg an. Karak, sitou lè kliyan, sitou anbasadè a ou di, sitou lè nou tou nou anplwaye, lè bra, lè bra dwat, lè bra goch, kòm on di. E jan nou konnen konjonkti yo, nou pap gade konjonkti, nou pap gade sitiyasyon peyi. Jan yo di an kreyòl, devan devan nèt, nou pa ka ap gade dèyè. Se poutèt sa jodi a la a, nou deside, aprè ke nou fin monte izin nan, nou fin inogire izin nan depi lemwa de me 2020, kòm li te lan nesesite pou nou menm, lan ekip gwoup Bakara, pou nou mete yon sikilsal. Nan nò a, ki youn nan dezyèm pi gwo vil nan peyi a, e pou sipòte kliyan yo tou, pou fasilite vant lan e pou sipòte kliyan yo a la minit, olye pou yon kamyon ap pede sòti al. Le jour le jour vin jwenn kliyan li se sou. Donk nou mete nou mete yon depo, yon gwo sikisal kote ke a la minit ke kliyan bezwen sa l ap chèche a e pwodui ke l bezwen an y ap livre l a la minit. Donk se poutèt sa ke ekip Bakara a mete e gwo biznis sa a la jodi a la sikisal sa a ki la a. Pou nou avanse e ap swete jòj bon kouraj se li menm ki direktè de la de Vant dans le Nord se li ki a pwopoze sa osi e se li ki fè le travay je lui souhaite bonne chance que Dieu vous garde et M remèsi espesyalman men kliyan e reprezantan Lakay Enstriman e Madam Dou Jezi, Madam Evodi, Primèl Pitit di Primèl e ansyen kòlèg mwen de travay mwen a la Digicel e Jumis. Mèsi a nouvo chak grenn moun ki te prezan la a e bon finalman n ap sede M poko ka idantifye pami nou la m gen moun k ap pran plas mwen antanke reprezantan devan li la. M panse ke kliyan yo ap gen pou wè l sou mache a eske si se moun ke n abitye avè ki gen setan ki deja sou mache a. M pa te m pa t oblije pran yon novis nan depatman an, m te pran moun ki gen relasyon deja avèk kliyan an pou fasilite tach la. Madam ni bon kado la deja mèsi. Polisyon nasyonal an nou tout tounen ansanm pou fyète nasyonal la paske nòmalman se pwodui lakay nou jodi an si bann sa a moun pa ka chwazi fè sa pou nou sa fè m plezi sa fè tout moun plezi paske konpayi an nòmalman li mete nou nan pozisyon pou bay tout moun travay e si tout moun t ap panse konsa nan peyi a m panse jodi an nou t ap lwen. Media yo tanpri nou vle ede nou nou vle nou ede peyi nan ki sans ke m di m vle nou ede peyi paske gen kelke tan gen yon mesaj kap sikile nan lari an ki fè kwè ke Ron Bakara pa pwodwi nasyonal m panse ke nou menm ki se laprès nan peyi an fò n kòmanse chèche dè zenfo ki fyab. Lè gen de seri de bagay kap di pou omwen nou pa repete sa moun nan lari yo ap di. Mwen vle demanti sa a fòmèlman ok paske Wonm Bakara te toujou te toujou on pwodwi ayisyen. Petèt Wonm Bakara pat ko pwodwi nan peyi a, li pat ko gen izin nan pou l fè pwodiksyon nan peyi a. E la tou li pat depan de la Fanmi Baboul. Ok li te depan de Moun ki nan peyi nou tout konn reyalite peyi a sim te la avan m pa gen dwa bay lòt la plas poul pase ok paske sòl izin nou wè ki kwadèboukè a nan nway li te fèt tranbleman de tè te krazel ok tranbleman de tè te krazel la fanmi baboun oblije redemare ankò pandan l pral redemare an. yo ale, yo pa p fè pèsonalite, yo te mande kèlkeswa konpayi k ap fè pwodiksyon wonm nan peyi a, èske yo ka pwodui wonm baka a pou yo? Malerezman, nou konn reyalite peyi a deja, yo pa t dakò. Se sa k te lakoz ke Lafarri Baboun te oblije ale an Repiblik Dominikèn pou l bay pwodui wonm sa a pou yo. Nou pre fwontyè a la a, nou tout jounalis ki la a, m ap voye n ale sou fwontyè a la a pou n travèse bò lòt bò fwontyè a, mande Dominiken yo èske yo konn yon pwodui ki fèt lakay yo ki rele yon bagay ap touche. Ok sa vle di m panse ke fò n chèche enfo yo byen pou omwen nou ka aprann popilasyon an de sa. Pou omwen popilasyon an konnen men ki sa ki reyalite peyi nou. Ok la a kounye a la a Lafaliba vin arive konstwi izin nan. Me pral fè Wonbakara ennan depi li.